a 05 614 07 02 si ke ou fèk branche avèk nou nou remèsye ou nou di tout moun ki toujou branche avèk nou chak lendi a lè sa mèsi davwa ke ou branche e ou toujou pataje live la nou mande w kontinye pataje li e ankò kòm toujou si ke ou genyen Kesyon oubyen kòmantè ou kapab metel anba comment section nan anba live la si se posib pou nou reponn li pou ou nap reponn li pou ou menm e si ou genyen lòt kesyon lòt sijè ke ou ta renmen wè nou pase sou koze legal ou kapab ekri nou email nou se info at kozelegal pwen kòm info at kozelegal pwen kòm nou di ou Swiv nou sou tout rezo sosyo yo sou Instagram, sou Facebook epi wap jwenn nou tou sou YouTube. Tout sijè ke nou te pale sou yo la nan Koze Legal, tout guest ke nou te genyen sou Koze Legal, wap kapab ale nan paj YouTube nou epi w ka gade tout show ke nou te fè. Menm sa ke nap fè jodi a pral sou paj YouTube nou tou so ou kapab gadel ankò merci d'avoir ke ou branche avèk nou nou di w pataje live la jodi a nou genyen yon envite yon zanmi yon kolèg trè trè spesyal ke nou vle retounen vin prezantel ankò bay kominote nou an nou konnen ke plizyè nan nou deja konn kiyès li ye nou konnen ke si gon moun nan nou kap gade kounyea ki poko konn kiyès dam sa ye, petèt ke m sur ke w konn tande non l, men petèt ou poko janm mete yon vizaj avèk non an, paske li son moun ki sou beton lontan, li son moun kap sèvi kominote nou an trè trè lontan, non sèlman kòm yon jij, paske se yon jij ke li ye, e tou li se ansyen prezidan Asosyasyon Avoka Ayisyen yo, li toujou ap sèvi kominote yo, ke se lè l te konn ap pratike lalwa, pa vre, oubyen ke lè l t ap travay nan State Attorney's Office la. So, nou pral fè yon ti rale avèk li. Jodi a, se yon konvèsasyon ke nou pral fè avèk jij la ki trè rilaks pou nou menm pou nou sa konnen kiyès li ye. Pa vre, an deyò de wòb la ke li genyen, ke l met sou li kòm jij, o deyò de travay ke li fè kòm jij, nou vle konnen kiyès ke li ye. So, san pli tade, m vle pou m entwodui nou, Jij Lonorab Lody Jean. Judge.
M byen kontan avè w anouvo. Sa fè dezyèm fwa ke nou chita. Nan yon ti koze legal. That's right.
And if I may say, you look very lovely in pink. Oh, thank you. Actually, pretty in pink.
You look very pretty in pink. Thank you, Judge.
M si telman genyen konpliman m pran pou ti pink mwen an. Jodi a, m ap mete l pli souvan. Nou remercie ou, Juge, paske depi ke nou fè apèl a ou menm, ou toujou prezan, ou toujou la. Lè ke nou te di w fon ti pase nan koze legal, paske Nou ta renmen pou moun yo wè w ankò, pa vre? Paske sèt fwa si nou pral pale an pou moun yo sa wè kiyès ki jij Jan. So san pli tande Judge si moun yo di bon kiyès ki Lodi Jan? San jij la men kiyès ki Lodi Jan? San jij la. M toujou m toujou kòmanse m di ke m fèt an Ayiti, m elve an Ayiti, m fyè de sa. Paske nou viv nan yon mond ki vrèman konekte. Epi pou ou gen yon moun tankou m ki sòti an Ayiti, ki fyè de peyi l, epi ki vini anouvo Ozetazini, epi m fyè ke, m kontan ke m abite isit, paske peyi sa ban m anpil opòtinite, Epi tout siksè kem genyen m pat ka janm rive nan siksè pou poum rive vin jij nan Miami epi se sèl epi premye fanm jij ayisyèn nan Miami m pat ka rive la san sipò kominote ayisyen an alò m vrèman m dedicate m dedye tout vim nan sèvis epi m fyè de sa men lè map lè ou pale de kiyès m ye kòmsi ayisyèn premyèman epi M gen fanmi isi tou. M gen sè, m gen frè. Epi sè m li marye. M gen yon nyès ki gen 13 an. Epi neve ki gen 9 an. Epi m renmen pase tan m avè yo tou. Lè m gen ti tan lib. Epi anplis m renmen travay mwen. Epi alò. Se konsa m ta m ta m ta reponn kesyon an.
Ok. Ok. Nou konnen ke ou di konsa ke ou leve an Ayiti. Premyèman, ban m redi sa ankò. Jij Lody Jean se premye fanm ayisyèn ke ki nan, ki pase nan circuit, ki pase nan, ni nan county court, epi kounye a li nan circuit court nan vil Miami-Dade County. M pa vle ke pou yo fè konfizyon paske nou konnen ke semèn dènye nou te pale de Jij Séraphin ki premye jij ayisyen ke ki te nan plas pa bò isit nan Miami-Dade County. Men Jij Jean premye fam ki pase nan tou 2 etap yo. Premye premye fam. Sèl li menm ke tou nou genyen tou kòm fi nan eta Miami-Dade la, nan city of, county of North Miami-Dade. So ki vle di ke nou konnen ke nan kominote nou an, si tèlman kominote nou an grand, pa vre? Epi nou still ap pale de first and only. Men jiskavan nou rive nan first and only, Ou di konsa ke ou fèt an Ayiti? Fèt an Ayiti.
M renmen di ke m fèt nan lopital Kanapevè. Paske lè ou di lopital Kanapevè, tout moun konnen ke vreman ou fèt an Ayiti epi ou fèt an Potoprens. Gen plizyè lopital kounye an, men lè m te fèt an Ayiti, te gen lopital Kanapevè epi lopital Jeneral. Se sa ki te egziste an Potoprens. Alò, m fèt an Ayiti, epi m te, m elve Petyonvil, tou pre legliz Sen Pyè, epi lè ou di plas Sen Pyè, tout moun konnen ki bò plas Sen Pyè ye. Epi m t al nan yon lekòl ameriken, Kiskeya Christian School, Dèlma 75. Alò, ankò, lè ou di yon moun, ou pase lekòl Dèlma 75, yo konnen vrèman se vrèman Ayisyen ou ye. Lè m te gen 18 an, m te vin Ozetazini pou m kòmanse inivèsite. inivèsite. Lè papa m avèk frè l te elve ann Ayiti, tout moun t al nan lekòl fransè pou yo al inivèsite Frans oubyen Kanada. Epi lè m te fèt, ou kòmanse wè gen yon ti chanjman. Plis manman e papa yo mete pitit yo nan lekòl ameriken. Tankou Kiskeya, Union School epi gen de twa lòt. Paske te gen plis opòtinite Nouyòk, Mayami epi lòt kote ke nan peyi fransè. Alò. M t al nan University of Miami pou katran pou m te fè syans politik epi etid International Studies. Apre sa, m te fè twazan nan St. Thomas Law School pou m te pran sètifika de dwa. Epi, m te kòmanse nan State Attorney 's Office. Tout moun konnen Marie-Jo Toussaint.

Apre de The Public Defender's Office, State Attorney's Office, si ke ou bezwen aprann kijan ke pou w parèt nan kot, kijan ke pou w prepare ka w pwal nan jijman, pou fè yon on trial, tout bagay sa yo, se plas sa a, pa vre, ou nan youn nan de plas sa yo kòm nou di, se swa State Attorney's Office la, oubyen The Public Defender's Office, paske se la ke ou jwenn plis Pa vre? Preparasyon. Eksperyans nan tribinal. Wi. So ki sa ke ki te fè ke ou te chwazi ale nan State Attorney's Office la or not the PD's Office? Ou konnen m te eseye pou tou lè 2. E pi menm m te eseye pou Broward State Attorney's Office paske m te fè kelke mwa avè yo nan yon internship. E pi vreman se Miami ki te banm repons an premye. Men te gen yon bon chans ke m ta bwale nan Public Defender's Office, paske m te fè yon internship la tou. Alò, epi, ou konnen lè ou jèn, ou bezwen eksperyans, epi ou tèlman kontan ke yon moun ofri yon job, ou pran l, ou pran l. Ki pa p peye anyen non, but you know, the experience is good. But Juge, di nou, kisa ki te fè w pran desizyon jis pou vin pou vini ale nan lekòl de dwa? Eske se yon bagay ke depi w piti ou te vle fè? Eske se yon bagay ki te pase ki fè ke ou ou konprann ou di konsa ke se wout sa se pwofesyon sa w vle? Pa vrèman, m te toujou konnen ke m renmen syans politik. Ou konnen an Ayiti, nou renmen pale de gouvèneman, pa vre? Epi nou renmen pale de politik. M pat janm vle antre nan politik, men m te konnen ke m renmen gouvèneman. Epi lè m te nan inivèsite, m te gen kèlke pwofesè, yo te toujou pale de tan yo te fè lè yo t ap travay nan Washington DC. Epi tout pwofesè nan syans politik, plizoumwen yo te avoka. Alò, lè m te fini premye katran, m panse ke se te yon natirèl dezyèm etap pou m ale nan lekòl de dwa. Epi m te toujou renmen criminal law. Paske se se ou domèn ke ou ka ou ka wè. Epi ou ka epi gen anpil emosyon imen. Epi gen anpil eksperyans imen. Pa vre? Ou moun akize de yo krim, yo arete ou. Ou ka wè sa. Li vle ale devan ou jij. Ou ka wè sa. Se yon eksperyans ki vrèman vrè. Ou li vle tribinal devan jury. Ou ka wè sa. Ok? Se, e pi gen, there's a lot at stake, right? Yes. Yeah. Yes.
Life, liberty.
Yeah.
Family. Yes. You know?
Lè m pale avèk juries, when I greet jurors, I always talk to them about how in Florida you have to go in front of a judge within 24 hours for a bond hearing. If not 24, 48. If not 48, you get released. So, you know, en Floride, lè yo arete yo moun, fò al devan juj pandan 24 an, pardon, 24 heures. Si ou pa fè sa, gouvernement gen 48 heures. Epi si gouvernement pa prezante yo devan juj, pandan 48 èr sa yo, fò yo lage w. Imajine, si yon moun arete an Ayiti, eske nou gen, eske nou gen règ konsa, eske nou gen dwa konsa, eske nou gen statutes ki, ki vrèman eksplike ki wòl gouvèneman lè yo arete yon moun. Si genyen l, yo pa pratike l an Ayiti. Yo pa pratike l, egzakteman. Nou panse ke li genyen, paske nou gen konstitisyon, nou gen jan de bagay sa yo an Ayiti, se jis ke anpil bagay nan liv la, men pa gen moun ki pratike l, pa gen moun ki anfòse l non pli. Pa vre? Paske isit, non sèlman ke nou genyen l nan liv, men nou konnen ke si ke.

Se swa ke yo pa yo pa pratike l epi pa gen moun kap anfòse l non pli. So that's the issue that we have. Eske genyen yon ka ke. Epi sa se yon ti egzanp. Wi. Alò nou ka pale de lòt domèn nan tribinal ki moun prezante tèt yo nan ka sivil, evictions, foreclosures, gen lòt egzanp. Espesyalman lè ke ou te nan County Court, ke nou pral vin sou li apre, m te vle konnen ke lè ke ou te yon pwosekitè, pa vre? Eske gon ka ki, you know, like a case that you tried, you know, that stands out, you understand, that ke ou panse ke sa fè on afekte ou

epi youn nan, madanm nan te pèdi youn nan zye yo, epi lòt zye an, yo te, yo te ese, yo te, how do you say it, they salvaged it, they, they, they. Yo ese kenbe li, make, put it back together? Yo, yo trete l, wi.
Ok. Epi li, li, li, li gen, li gen youn nan zye l, men li, li pa gen san pou san vizyon an, nan. Ditou, ou pap janm ka gen san pou san vizyon avèk bay vyolans sa a. So, èske. Viktim sa te jwenn jistis? Li jwenn jistis.
Ok. So, ah, this was, ugh, my God. Epi, epi ou ka di tou ke sistèm lan fonksyone pou tout moun. Exactement. Li fonksyone pou moun ki te akize. Wi. Epi li fonksyone pou moun ki viktim. Wi, wi.
Epi, se, se, se sa ke m apresye plis nan sistèm gouvèneman, sistèm jidisyè isi. M pa di ke l pafè. Non. Men, nou ka patisipe nan yon sistèm, epi nou ka, nou ka ede sistèm nan, chak jou, improve. Men, omwen nou gen yon sistèm ki fonksyone. Epi omwen nou gen yon sistèm ke, si nou gen yon pwoblèm avèk yon moun, vwazen, nou pa bezwen, Nou pa bezwen vin vyolan. Wi. Nou ka toujou, nou gen lòt opsyon. Wi, nou ka trennen moun sa a dan la jistis. Nou ka trennen l devan yon jij. Wi. Ou konprann? E lè ke ou di pawòl de patisipasyon an, ankò wi, nou pa gen yon sistèm ki pafè. Pa vre? Sistèm nou an pa pafè. Men nou ka di konsa ke sistèm nan mache. Pa vre? Men toujou genyen, there's room for improvements of course. Men sa ke m toujou di tou, jij, sè ke nou menm kòm sitwayen ameriken, nou gon wòl ke nou jwe tou. Pa vre? Non sèlman youn nan wòl nou sè ke pou nou vote, pou nou konn pou kiyès n ap vote, men lòt wòl la sè ke nan sistèm jidisyè la, You have a role as a juror. Right, right, right. E nou konnen ke trè souvan, m pa ka jis di nan kominote ayisyèn nan sèlman, because m konnen ke li egziste nan lòt kominote tou, men trè souvan jij, lè ke yon moun jwenn yon envitasyon pou yo vin fè, pou jury duty, Yo toujou ap rale kò yo, yo toujou ap chèche yon eskiz pou yo pa patisipe, pou yo pa ale. Tout tan, tout tan. Gade, nou fèk wè Johnny Depp, Amber Heard. Sa se te yon gwo ka. E pi te gen plizyè jurors ki te vini pou yo patisipe. Bon, se pa chak ka ke nou genyen ki nan caliber Johnny Depp e Amber Heard. Men, se yon sistèm gouvèneman ki egziste kounye an. epi tout moun ki akize nan yon krim yo gen dwa mande trial by jury. Yes. Si nou pa renmen sistèm sa, nou ka chanje l. Wi. Pa vre?
Men li. Men, pou nou, pou nou pa patisipe, sistèm nan pa ka fonksyone. Egzakteman. Epi, si nou pa patisipe, nou pa ka plenyen. Ke sistèm nan pa ap fonksyone si nou pa patisipe. Egzakteman.
Egzanp tou m toujou bay yo se ke nou pa vle sèvi nan, nou pa vle patisipe nan jury duty toutotan ke se pa nou menm ki bezwen l. Ou konprann sa m vle di w? Paske imajine w se ou menm y ap fè jijman w oubyen y ap fè yon jijman manm fanmi w on moun ke w renmen pa vre epi kounya la menm wap gade nan jurè w sipoze supposed to be trial you know a jury of your peers epi w pa wè okenn peer w chita pa vre nan bwat sa se lè sa w pral reyalize enpòtans pa vre patisipasyon w nan jury nan jury duty men poum retounen sou jij mwen konnen kòm mwen di. ke an 2018, pa vre? Se lè sa yo te fèk apwente ou kòm jij nan County Court in Miami-Dade County, pa vre? Ki vin fè ke ou se premyè fam, pa vre? Haitian American ke yo apwente nan pozisyon sa. How was that? So,

si w gen kalifikasyon pou yo pase non w pou gouvènè. Epi dezyèm etap se, si yo pase non w, dezyèm etap se yon entèvyou avèk avoka gouvènè w. Epi li te pran m, bon, m te aplike twa fwa, men pandan twa zan. Alò, se pa yon pwosè ki fasil, epi se pa yon pwosè vrèman ki rapid. Men se ou pwosè ke apre ou fini pwosè an, ou vin, ou amelyore kòm avoka, vrèman. Paske, se pa, se pa sèlman ke ou amelyore nan, nan, nan kalifikasyon de avoka, men yo vle wè ke ou patisipe nan kominote an. Epi, Se sa mte apresye plis. Patisipasyon nan kominote an. That's right. Yeah.
So epi se lè sa m vrèman te kòmanse patisipe nan Haitian Lawyers Association. Yes. Yes.
Mte, mte Treasurer, President Elect, President, Immediate Past President, m fè prèske 4 an nan Haitian Lawyers Association. E pandan sa nou te fè anpil travay nan, nan domèn imigrasyon. Men an, men an, anplis de sa, Nou te fè volunteer work nan family law, evictions, seal and expunge clinic with the public defender's office. Nou vreman te fè anpil. Nou menm te monte nan Broward County pou nou te bay kelke zè pou Broward Legal Aid. Alò, se pa sèlman, ou konnen, Ayisyen nou toujou antre nan imigrasyon, men Haitian Lawyers Association, nou fè anpil lòt travay apa de imigrasyon. Epi m te vrèman fyè de sa tou, tout travay ke nou te fè.
Paske nou, you know, trè souvan, nou. Nou konn fè travay epi pa gen moun ki konnen gwo travay ke you know gwoup avoka yo ap fè nan kominote a. Gen nan nou k konnen men gen nan nou ki pa konnen paske ke avan ke nou te genyen Facebook page epi son lòt paj tou pou nou swiv The Haitian Lawyers Association paske ke yo gen anpil enfòmasyon ke yo met deyò tout tan e lè yo gen yon bagay fonksyon kominotè ke yap fè yo toujou metel sou paj yo a nou konn share paj la tou sou koze legal but si ke ou ka swiv Haitian Lawyers Association sou sou rezo sosyo yo lap trè bon paske moun nap yap fè travay ekstraòdinè nan gwoup sa imagine ke se you know what is it, voluntary work, right? Se volunteer ke nou ye, ke y ap travay, but yo fon gran gran travay, e lè jij la te prezidan asosyasyon an, ankò, anpil bèl travay nan kominote a, a lot of volunteer hours, pa vre, ke jij la di nou, pa sèlman sou ka imigrasyon, nou konnen ke nou son, nou son gwoup imigran, nan kominote a so nou toujou pale de imigrasyon paske imigrasyon enpòtan pou nou menm k ap viv nan peyi pa bò isit pa vre so se sa k fè se imigrasyon ke nou toujou di avan but nou fè anpil pil bèl travay so jij ou di ke pwosès pou vini yon jij Pa vre? Paske gen de mwayen ke w ka vin jij, gen youn pa eleksyon, gen youn pa apwentman. Pa vre? Premye, lè w te fèk vin jij, se pa apwentman ke ou te vini, kote ke ou di ke pwosès sa a te trè long, e yo fè anpil background check, so nou ka di konsa ke you came out alright. I came out alright, yeah, I came out alright.
Because what they do is, they ask you to list opposing counsel. Fò w mete non avoka ke ou te lite kont, wi. E pi, si vreman ou te menase, ou pa t aji byen, e pi fò w toujou mete non jij ke ou te prezante tèt ou. Alò, yo gen plizyè mwayen e pi opotinite pou yo vreman wè si non sèlman si moun nan kalife, gen kalifikasyon, men... Si vreman li gen yon tanperaman ki move, pa vre? Wi, yal gade karaktè w, fò yo wè karaktè w ki jan de moun ke w ye, paske w ka prezante tèt ou on jan devan jij epi w son on lòt moun totalman diferan, pa vre? Behind closed doors, se sak fè yo make sure ke yal pale avèk opozan w, right? Opposing counsel, pou yo wè ke ki jan de moun ke w ye, eske w son moun ki onèt. Pa vre? So nou byen kontan ke tout sa te byen pase, so ki vle di ke depi an 2018 ou jij? Wi, m te kòmanse kòmansman 2019. M te, le 3 janvye 2019. M te mande yon mwa edmi pou m te ka fèmen kabinè pa m, paske m te gen yon kabinè imigrasyon, epi m te fèmen l pandan, sa te pran m 6 semèn, epi apre lè m te fèmen l, m te kòmanse jij. Alò, janvye, 3 janvye 2019. Ok and kijan eksperyans sa te ye paske ou soti kòm yon avoka premyèman ou te kòmanse kòm pwosekitè apre sa ou al ouvri kabinè pa ou pa vre epi kounya la menm ou vin nan lòt pozisyon ki

an attorney you're always advocating for a side right ou toujou gon moun ke ou reprezante ou byen ou gon side ke ou reprezante men lè ou son jij ou oblije neut pa vre ou pa ka gade bo isit ou pa ka gade bo lòtbò ou pa gon moun ke ou reprezante fòk tande tout pati yo konbyen tan l pran ou

Lè, lè, te gen anpil ki te kòmanse avè m, nouvo an janvye, paske te gen yon eleksyon out 2018. Alò, chak 2 zan, nou gen eleksyon pou jij, epi gen 123 jij. Alò, chak 2 zan, gen prèske 40 jij, fò yo chita pou eleksyon. Gen jij yo eli yo san opozisyon, epi gen jij ki gen opozisyon. Alò, tout jij ki te eli an out 2018, Yo te chita avè m nan kolèj jidisyè an janvye epi an mas. Pou nou aprann, pou nou aprann.
Pou nou pa bias, right? So, konbyen tan ke ou te fè nan pozisyon nan county court judge e kijan de ka ke ou te konn wè, ke ou te konn jere lè ke ou te nan pozisyon sa? M te fè prèske 1 an edmi. Paske an avril 2020, yo te ban mwen promotion, elevation, nan yon lòt pozisyon nan circuit court. Men pandan 1 an edmi sa, m te fè anpil eviction cases, foreclosure, in county court. Sa vle di, si jiridiksyon, jurisdic ah, jurisdiction, county court, te limite, lè, lè, lè m te nan county court, jiska 15 mil dola, epi apre sa yo te, yo te monte l jiska 30 mil. Alò, si te gen yon foreclosure, epi valè de foreclosure te mwens ke 15 mil oubyen 30 mil, se kalite ka sa yo ke m te, m te jere. Epi debt collection, si yon moun pa peye kat de kredi, ka sa yo te vin devan m, si yon moun fè aksidan vwati, machin, ka sa yo te vin devan m, si petèt konpani asirans pa vle ranplase.

Epi konpani asirans pa vle peye l, m te wè anpil ka konsa. Eske ou wè ke, paske typically nou rele county court the people's court for a reason, se paske gen anpil moun ki reprezante tèt yo, pa vre? Kijan w te konn wè sa?
Gen anpil moun, paske si yon moun prezante yon ka nan county court, li ka small claims, mwens ke 5 mil dola ke yo di ke lòt moun nan dwe yo, epi plizoumwen yo pat gen avoka. Pa vre? Paske, again, it's a small amount of controversy. M te wè vwazen nan diskisyon avèk lòt vwazen, frè avèk frè. Men m te wè ouka de medam Youn pa t peye lòt pou pwodui Mary Kay, Mary Kay Products, right? So, te gen yon varyete de ka nou te wè nan County Court, epi plizoumwen moun yo te, yo pa t gen avoka. So, it really was the people's court.

m kwè ke avril 2020, pa vre? Kote ke kounye a yo te vin elve ou, kounye a yo retire ou nan county, yo vin mete ou nan circuit. Mwen ka di moun yo ke se pou la premye fwa kote ke ankò nan vil, m toujou ap di vil, it's not vil right? County. County. Ok, I don't know how to say county in French. County, Miami-Dade County, kote ke Nou genyen ankò on Haitian American ki pase nan tou 2 etap yo, pa vre? Ou soti nan County Court, kounya yo leve w, yo mete w nan Circuit Court. Eksplike moun yo ki sa sa vle di, ki diferans ki genyen antre lè 2. Alò,
nan ka sivil, si gen on ka ke moun ap lite pou plis ke 30 mil dola, jurisdiction, ka sa yo al nan circuit. Ok. So pou nou esplike moun yo, jurisdiction nan veut dire ke kiyès ki gen otorizasyon, pa vre, ki pou tande l, I don't know how to say jurisdiction. Kòmsi pou yon moun ka pote yon plent, fò yo, gen de fwa, yo genyen pou yo mande ki montan lajan
moun dwe yo. Alò, yo divize sa pa 30 mil dola. Tout bagay ke mwens ke 30 mil al nan county court, tout bagay si yon plent mande plis ke 30 mil, li al nan circuit court. E pi pou krim, ka minè, misdemeanors, tout sa yo ale nan county court, krim majè, felony, tout sa yo ale nan circuit court. Pa egzanp, si yon moun ap gen yon DUI, yo kondwi sou enfluwans alkòl oubyen dwòg. Si gen yon ka. Sorry. Non, it's okay. Kòm si yon DUI, se yon egzanp de yon ka minè. Men, si w gen yon DUI epi ou fè yon gwo aksidan,

Tout ka majè, sa vle di si yon moun ka ale nan prizon, ou ka face a penalty ou pèn de plis ke 1 an ou jou, se ka sa yo ke ki yo.

Lè yon moun jij eske l still ka kontinye sèvi, eske genyen you know genyen restriksyon an tèm de kisa ke ou ka fè paske lè ke ou son sèvant pa vre ou toujou ap mande ok kisa m ka fè ki kote m ka ou konprann m ka bay tan mwen m ka fè volontè right. So I am I've always been very proud of my association with voluntary bars.

First year, yo di w ke w pa ka travay if you're going to law school full time, so si ke w jwenn yon ti scholarship ki ka ede w avèk liv, e liv pa bon mache, moun panse ke liv. Non, epi, epi an, an, an 2003, an 2003, m te, m te resevwa yon scholarship de Haitian Lawyers Association. Yes, I recall.
Yeah, back then, I shared

Scholarship from the Haitian Lawyer Association, yeah. Ah, that's good, Church, because I, I can tell you, um, I remember the first time I went to the bookstore to get books as a law student, manke tonbe. Yeah, e tèlman oh. chè. Se pou tèt sa tout moun gen dèt lè yo soti nan law school. Yes. Se pa sèlman ke yo peye pou yo al nan universite, mm-hmm. fò peye pou liv, epi apre sa, Pou w pase egzamen The Florida Bar. Fò w peye pou w pran kou preparasyon an, pa vre? So, ki vle di ke li pa fasil lè ke ou jwenn yon moun ki rive nan yon pozisyon, pa vre? Lè ke ou jwenn yon jèn tankou Jij Jean ki fèt an Ayiti, ki leve an Ayiti, k al lekòl an Ayiti, epi kounye a pou l vin nan peyi pa bò isi, epi pou l eksèl Pa vre? Pou l rive nan pwen kote l ye kounye a, kote ke li kòmanse kòm on County Court Judge, epi kounye a yo elve l, mete l nan Circuit Court Judge, kote ke l ap jije, pa vre, l ap fè jijman de ka gwo feloni jiska meurtre, pa vre? S on moun ke nou sipoze, you know, sipòte Paske m konnen lè mwen di nou li pa fasil, li pa fasil. Pa vre? You know, paske lè w al lekòl, ou nan konpetisyon avèk moun ki fèt nan peyi a, pa vre? Ki genyen sèten sipò ke petèt ke ou pa t genyen, ou konprann? Epi kounye a la pou wè ke ou kontinye ap elve that's the word right? elve jiskaske w rive nan pozisyon kote w ye a, nou menm nou ka di w ke kòm zanmi ou nan asosyasyon avoka ayisyen yo ke nou konnen kiyès ou ye, nou konnen travay ke ou fè, pa vre? ki fè ke ou rive kote w ye a, nou ka di w ke nou fyè de ou menm, nou fyè de travay ke w ap fè paske kominote legal la Li large e li li li li piti at the same time pa vre? Paske nou tout pale pa vre? Nou konnen jij ki ki pa genyen tanperaman ou konprann pou yo nan plas kote yo ye a. Men ou menm depi yon moun ap pale de ou menm ou konprann depi yon moun ap pale de ou yo toujou di ke Humm ou genyen tanperaman pou fè travay kwa fè a ou son sèvant ou konprann humm you are a true servant because nan plas kote w ye a se pa kòmsi m ta di w son rèn ou ye w vin chita pou tout moun sèvi w ou la and you know lè moun al nan kot Moun nan vini paske l gon bezwen. Sitou nan kominote pa nou an nou konnen ke moun yo pa renmen, yo pa trust, ou konprann, sistèm jiridyèl la, yo gen anpil dout. So ki vle di ke lè moun nan parèt devan jij, li vle yon opòtinite pou jij la tande l. Ou konn sa m vle di w, men le fè ke ou kapab bay moun sa a opòtinite a, menm lè ke ou pa pran pou li nan, paske si, si lalwa a pa nan side li, lalwa a pa nan side li, ou konprann? Men le fè ke ou bay moun nan respè dimen, pa vre? Ou bay moun nan opòtinite pou l pale, ke pou w tande l, sa fè yon gran diferans, Jij. Sa fè yon gran diferans. M renmen pale avèk paran tou. Paske m gen anpil jèn ki akize armed robbery. E pi m toujou, si gen yon paran ki nan tribinal, m toujou adrese paran yo. Paske, out of respect, they deserve it, you know, they do. So nou konnen ke, kòm mwen di ke ou la a, Ou prezan avèk nou, eske genyen moun kap gade w yo, kòm nou di, kisa eske gon bagay ke w ta renmen di yo, you know de jij jij Jean.
Just look, I'm here to serve, I love my job, I could not have done this without the support of the community, you know I mentioned Judge Melvia Green, what a great role model, you know if I could be half the judge she is, I'd be on a good track, right? Non sa m t ap di ke m vrèman m renmen djòb mwen, m renmen sèvi m, epi m konprann sistèm isit jidisyè pou m ka ede moun navige nan sistèm nan, epi m trè fyè ke m gen tout kominote ayisyen an dèyè m, paske m pa t ka rive, m pa t ka jwenn tout siksè ke m te jwenn san kominote ayisyen an epi nou pale jan m te kòmanse nan Haitian Lawyers Association epi gen lòt kominote ki te ede m tou Haitian Chamber of Commerce m te fè kèlke zan avèk sant la and kounye an m fèk aksepte pou m manm de Angels for Humanity and yeah I'm a new board member of Angels for Humanity

Yo nou kominote a bezwen w ke ou la ankò nou remèsye ou davwa ke ou ba nou tan ou paske nou konnen ke wap kouri nan tout county a pa vre wap fè kanpay nou nou di ou mèsi davwa ke ou te ba nou ou te pase ti tan sa avèk nou aprè midi a èske go ahead I'm on the ballot August 23 2022 please vote.

And which is why I say look me up, feel free to look me up. Se ki website la Jij? www.keepjudgejean.com Ok, nap make sure ke nou mete li nan nan paj la pou pou yo sa wè li epi ankò nou remèsye ou nou nou wish you success Thank you. pa vre nan eleksyon kap vini an epi nou di tout moun yo ankò si ke ou bezwen konn plis de jij la Ale nan website li, al gade kiyès li ye paske ke men menm mwen toujou di ke li enpòtan pou nou konnen, ou konprann, edike tèt pa nou pou nou konnen ki moun elected officials nou yo ye, ki sa ke moun sa yo fè nan kominote ou, pa vre? Epi kounye a la menm, lè ou plis enfòme, se konsa ke lè ou pran desizyon, ou pran desizyon avèk yon. fèmte, I think, fèmte, avèk yon fyète tou, paske w konnen ke moun nan ke w ap vote a, ou konnen ke se yon moun nan ki pral reprezante w byen, ki pral fè yon bon travay lè l rive nan plas li a. Kòm mwen di nou ke Jij Jean se premyè fam e sèl fam ayisyèn ke nou genyen kòm jij nan Circuit Court nan Miami-Dade County. So ki vle di ke li enpòtan pou nou nan kominote sa a, pou nou kenbe l nan plas ke li okipe a. Ankò, non mwen se Mèt Beatrice Cazeau. Nou wè ke nou gen anpil moun ki t ap gade nou live jodi a. Nou apresye nou enfiniman, enfiniman. M ta pral eseye gade pou m te wè ke si te gen kesyon, epi m wè lè a fè nou defo. Men, ankò, Merci d'avoir ke nou toujou swiv nou ankò m di n fè nou sonje ke nap poste um entèvyou sa sou paj youtube nou konsa ke nou ka share li avèk zanmi nou avèk fanmi nou e nou di nou swiv koze legal um sou facebook and instagram epi kounya la menm paske nou konnen nou toujou pote bon enfòmasyon pou nou menm ankò nou remèsye ou enfiniman epi nap baw randevou a la semaine